Lafortune se non grefye ebyen ki te jisteman nan kabinè ebyen jij Mathieu Chanlatte ebyen jij Mathieu Chanlatte ou konnen se li menm ki angaje l nan k ap enstwi dosye asasina prezidan repiblik la Jovenel Moïse ebyen mesye yo voye yon mesaj bay jij Mathieu Chanlatte mesye yo voye entimide jij Mathieu Chanlatte. Yo asasine grefye li a ebyen trè to nan matine la e yo kapab di sware 11 pou ouvri 12 Out ki ebyen jodi maten an la dizon mye ebyen yo jwenn grefye a mouri nan lopital jeneral nap raple w li te nan lopital jeneral men se pa kondisyon sanitè ki te grav pandan ke li tap soti li te gen pou l te soti nan lopital la maten an. Ebyen, yo jwenn li mouri nan yon sal, enfòmasyon ta fè kwè se ta yon asasina medam mesye, se ta asasine yo ta asasine l. Men, daprè enfòmasyon ki soti, se pa ta ni pa am afe ni pa am blanch yo ta asasine l, se ta pwobableman etrangle yo ta etrangle li, daprè yon kondisyon ki pat, kondisyon sanitè l ki pat grav, ki pat dizon nan yon kondisyon kritik, men yo jwenn li mouri nan chanm nan yon lopital jeneral, ebyen nan moman ke n ap pale la, genyen, deja genyen yon rekèt ki lanse.

Donk pou yo ta dekouvri kondisyon enben koz lanmò grefye sila. Medam mesye sitiyasyon li ankò kawotik, ankò akablan nan kad dosye asasina prezidan repiblik la, nou wè pat gen jij ki te vle pran responsablite pou te ankete sou dosye a, pou te enstwi dosye a, enben jij ki pran dosye a nou wè anpil divèsyon ap fèt sou non l, nou wè Pierre Esperance gentan ap kont jij la, nap pale de Samuel Magistin. gentan ap soti kominike kont jij la, ebyen nou wè la yo akable jij la, yo asasine grefye li, e nou wè deja, deja genyen de kominike kap soti, nou konnen mesye ki otè entelektyèl krim nan yo fò, yo pwisan, yo gen sistèm nan nan men yo, yo gen laprès, yo gen medya nan men yo, yo gen tout sistèm nan, ebyen yo gentan ap fè konnen ke se ta diskisyon li te genyen avèk jij, sa vle di. Gen divèsyon kòmanse ap fèt, yo deja vle mete koz lanmò a, yo deja mete koz lanmò a, vle mete l sou do jij Mathieu Chanlatte, mezanmi gade yon sistèm, gade kouman sistèm nan fò, yo gen kapasite pou yo enfliyanse, pou yo peye menm medya entènasyono pou kapab jisteman fè divèsyon pou yo, e men yo gen kapasite pou yo menm asasine grefye, mezanmi sitiyasyon grav an Ayiti, èske pou yo dab jwenn jistis, sè la kesyon ke tout moun se poze medam mesye, an s moman ou l on pale sitiyasyon mèt Jimmy. Swit a asasina ebyen grefye nap raple w Ernst Lafortune Dimy. Wi e nap raple w medam mesye nan ka e jij Mathieu se mesye sa nap gade la e se pa jij lan k mouri e pase fò konnen fòk nou byen presize l mesye sa nap gade la se li menm ki ase brav se li menm ki ase kouraje Pou pran dosye prezidan jovenel moise la medam mesye misye se yon jij se pa lik mouri an nou pale de grefye an sa vle di ke moun ki ap travay ki akonpanye gref e jij lan e sou dosye e lanmò prezidan jovenel e se su e sèten nan moman nap pale la nap mande ranfòse sekirite e jij lan imaj sa nap gade la nap mande ranfòse sekiritel paske nou wè mesye sa yo son ekip kriminèl son ekip Asasen yo prè pou fè nenpòte kwa e nap di jan nou dil la medam mesye fòk nou ranfòse sekirite jij e jij Mathieu Chalant pou menm bagay la pa rive paske si yo kapab oze asasine yon grefye medam mesye yon grefye ki son papa ki son mari ki gen pitit ki gon fanmi ou wè ke yo prè pou fè nenpòte kwa medam mesye yon fason pou limyè pa fèt sou ankèt prezidan Jovenel e yo konn trè byen ke. Grefye sa se yon grefye ki trè konpetan, yo konnen jij lan medam mesye se yon jij ki ekstrèmman konpetan donk ebyen nou wè ke odela ke yo asasine prezidan Jovenel ebyen depi se moun ki pwòch li yap eseye asasine li yap eseye bay presyon yap eseye entimide donk ou menm ou dwe konprann sa e nou menm nap kanpe pi rèd medam mesye nou pap fè bak nou pap fè bak. Ep jan nou sot ap dil la Laynol pandan ke nou wè yo asasine prezidan ebyen nou wè ke yo gentan ap ekri tèks eh yo gentan ap ekri yon pakèt vye bagay kounya la maten an la medam mesye nan moman nap pale la yo gen anpil vye ekriti ki gentan ap sòti menm medya sa yo menm mesye sa yo ki ap ekri tèks yo yo gentan ap eseye fè w konprann ke se jij lan ki ta touye grefye an. Eske w konprann jan yo mechan? Pandansetan, jij lan gentan sòti yon nòt, li fè konnen ke fòk gen yon ankèt imedya, imedya fòk gen yon ankèt ki fèt sou asasina grefye an medam mesye. Donk, jan nou di l lan, bagay yo pa ka rete konsa. E pandan n ap di jistis, n ap mande jistis, m panse ke fòk, fòk lajistis lan pase a yon lòt òg, paske mesye sa yo, yo menm, yo prè pou fè nenpòt, nenpòt bagay yo prè pou fè la, ebyen pou kamoufle jistis lan medam mesye. pou kamoufle rezilta e de pou yo panike konsa se paske jan w di l la nou konnen ke to ou ta prezidan jovenel ap jwenn jistis li medam mesye sa se klè donk n ap mande ranfòse sekirite alantou de jij de jij e matye chalant sa enpòtan e la nou li trè enpòtan ke nou ranfòse sekirite jij la a lenstan menm.
E Benjamin jan kew dil la li enpòtan pou ke jisteman yo ta e ben ranfòse e sistèm sekirite jij la e ben kote lap dòmi e pakou travay li li enpòtan men fòk nou di tou oditè oditris wap fè bon TV swit a e ben dosye asasina e ben nan di lanmò grefye a yo prèske e ankonbre yo di yo andikape avansman ankèt la yo andikape avansman enstriksyon an paske Pou jij Mathieu Chanlatte kapab kontinye kapab travay, fòk li gen grefye, e yn fwa yo a yo asasine grefye a, ebyen non sèlman yo yo sa vle di yo andikape avansman ankèt la, men ega an di enstriksyon an, men egalman yo mete dosye a pral nan difikilte pou l avanse paske fòk ta gen yon nouvo grefye, e pou jij la gen yon nouvo grefye, se pa nenpòt grefye ki pral dakò pran plas ebyen grefye sa ki deja mouri a. E l ap difisil paske enkyetid yo enòm. Non sèlman enkyetid bò kote kèlkeswa moun ki pran, ki pran, ann di ki pran baton pelerinaj li pou l di l ap eseye envestige, eseye batay pou prezidan jwenn jistis, otomatikman ou vin youn nan prensipal sib mesye ki te asasine prezidan an, enben se pa pou granmesi. Ou kapab sezi tande, menm moun ki te asasine prezidan an se yo menm ankò ki ap envestige pou eseye asasine grefye a. Ebyen, sitiyasyon an gen kòk konplike.
Men, sa ki enpòtan an, medam, mesye, fòk nou konprann ke se yon mesaj ke misye ap eseye voye la. Se yon mesaj y ap voye a la premyè dam, se yon mesaj y ap voye nan antouraj prezidan Jovenel, pitit, fanmi, depi se moun ki ta vle enplike l. Se sa y ap eseye fè. Donk, nou menm nou di, n ap avanse, nou p ap fè bak, medam, mesye, nou pa dwe fè bak. Paske fòm de entimidasyon sa yo, fòm de pè sa yo, nou pap antre ladan. Kounye a la, fòk nou menm, fòk nou pase a laksyon tou. Fòk nou pase a laksyon. Ou menm ki anndan peyi an, ou menm ki konnen ke wap defann yon koz, sa vle di mesye dam, veye! Mete vès antipabal sou nou e fè tout sa ou konnen, ou paka ap dòmi de zye fèmen. Degaje nou mesye dam, veye, veye, veye! Fòk nou defann tèt nou. Nou rive nan yon pwen la, nou dwe defann tèt nou. Nou pa dwe ap aji kankou yon ekip moun ki ap. Tan yo rive sou nou fok nou deja pare. Se nan gè nou ye wi se an gè ke nou ye medam mesye peyi dayiti an gè avek oligat sa yo peyi dayiti an gè avek swadizan yon ti group ki pa konprann anyen ki pa konprann ke wap goumen pou yo ebyen yo menm yo prè pou asasine kom yo pa gen moral kom yo pa gen valè tout sa ki bon yo pa konn sa men jan nou dil medam mesye fok jistis fèt e pou tout moun ki jwenn ki viktim andan peyi an.